Medam e mesye salu, byenveni su Haitian Public Media je swi Abner Gelin se tuju yon plèzi chak fwa m gen chans pum rantre lakay ou mwen vle di mèsi a tout zanmi fanatik e fanmi kelke swa kote ke w ye byenveni su Haitian Public Media e bòn journe si w poko subscribe mwen vle ankouraje w pou fè sa jodi an li trè senp anba la gon ti bouton wouj klike sou li Pou kapab subscribe renmen video a sa fasil avan ke w ale gen yon ti bouton ki sanble yon pous si w renmen sa w ap tande a klike sou li fè kòmantè fè n konnen sa ke w panse poze kesyon reponn kesyon e lè w fini pataje chanèl sa avèk zanmi w fanmi w tout moun ke w konnen depi ke w panse y ap benefisye pa gen yon radyo televizyon oubyen sosyal medya ki pap pale de Guy Philippe yon karaktè kant an Ayiti. e ki ranvèse sa ke n rele politik peyi Dayiti. Tout moun sou presyon. Pou fanatik Guy Philippe, se yon opòtinite pou yo avanse avèk mesaj Guy Philippe la, Revolisyon. Pou ènmi Guy Philippe, yo pral travay avèk tout fòs yo pou yo kapab kontrekare yon bagay petèt selon nou menm ki kapab inevitab. Kesyon k ap poze, Eske Guy Philippe fè bagay sa avèk pwòp tèt pa l oubyen l gen yon fòs dèyè l? Anpil moun ap pwente sou Lèzetazini. Sa vle di Guy Philippe li se yonn ki antre an Ayiti avèk yon mesaj oubyen yon misyon. Eske se vre? Nou pral pale de sitiyasyon sa e nou pral deklare si vrèman Guy Philippe ta rive fè revolisyon sa. Kòman Ayiti pral avanse afen ke nou, antan ke yon pèp, kapab finalman jwenn yon peyi ke nou dezire. Guy Philippe te nan prizon Ozetazini. Li pase anpil tan nan prizon. Li pran yon pli pou ke santans li, sa vle di ke pèn li kapab redui. Sa a nou pale de li plizyè fwa. Nou konnen, selon sa ki deklare, Guy Philippe te kondane pou blanchisman lajan. Guy Philippe avèk bouch pa l, li te konfese. Li te di konsa ke l te pran 1,5 milyon dola nan lajan dwòg Kolonbi de 1999 a 2023. Selon sa ke li menm li di. Ke l sinye, li admèt, non sèlman l te pran kòb sa a pou li te separe l avèk lòt moun pou yo te fèmen bouch yo, li osi te bay lajan sa a avèk anpil ofisye nan Polis Nasyonal peyi Dayiti. Guy Philippe osi deklare ke l te voye anpil nan lajan sa a Ozetazini pou l achte kay pou madanm ni, ki se yon sitwayen ameriken k ap viv Ozetazini. Donk sa yo se sa ke nou konnen, selon sa ki soti nan dosye ke Guy Philippe li menm li siye. Avan Guy Philippe te lage, avoka Guy Philippe ansanm avèk Guy Philippe te ekri yon lèt pou yo te voye bay otorite ameriken yo pou te kapab konvenk yo pou yo Lage Guy Philippe. Nan lèt sa a, me sa Guy Philippe te di. Li deklare, Mwen aprann anpil bagay nan jan ke m te mal aji a. E non sèlman sa tou, mwen vin genyen yon apresyasyon pou risk avèk konsekans e mwen gen espwa pou m retounen ann Ayiti pou m al patisipe pou m ka rann peyi m vin pi bon. espesyalman kominote mwen nan Pestèl. Si nou kapab konprann, selon sa Guy Philippe te deklare avan ke l soti, pwomès ke l te fè a otorite yo pou yo te lage l, espwa li, se monte an Ayiti pou l al rann kominote l la li menm, li vin pi bon. Kominote Pestèl. Lokal, se pa nasyonal. Kominote Pestèl. Sa li trèzenpòtan. Alò, anpil moun ap di si ke Guy Philippe fè pwomès sa a, sa vle di Guy Philippe monte ann Ayiti pou l al leve yon mouvman nasyonal, sa a li gen dwa kontrè a sa ke l te ekri nan lèt li avan ke l te lage. Men medam e mesye, yon lòt moun kapab fè yon agiman pou yo di si ke Guy Philippe ta vle chanje katye lokal li, Politik nasyonal nan peyi Dayiti dwe chanje. Eske n konprann? Sa vle di ke si yon moun ta vle di pwomès ke Guy Philippe te fè avan ke l te lage, ke sèl anbisyon l se pou l te antre an Ayiti pou l al eseye chanje katye l oubyen kote l soti, kominote l ki se Pestèl, e pandan ke l rive an Ayiti, sa ke l al fè se antre nan yon mouvman nasyonal. Men yon moun ka di osi, lòske Guy Philippe parèt an Ayiti, li reyalize ke sèl fason pou l chanje Pestel, se chanje politik dinamik nan peyi a. Sa a, se yon agiman, selon mwen menm, ki kapab kanpe dèyè Guy Philippe, si yo ta vle akize l kote ke l te vyole sa ke l te di l ta pral fè nan peyi a. Men medam e mesye banm poze nou kesyon ki moun la ki kwè ke lèzetazini pa konnen kapasite Guy Philippe kisa l ka fè e kisa k te nan panse l sa se yon kesyon m pral lage nan men n pou n deside pou nou di m kisa ke n panse men selon mwen menm lè map koute sa ke yo di m pa kwè ke yo pat konnen enfliyans Guy Philippe. M pral montre nou. Apèl medam e mesye ke Guy Philippe te lage, me sa ki te soti nan jounal Ozetazini. Retou an Ayiti kou lidè a bay anpil tèt chaje e se posib pral genyen anpil anpil pwoblèm nan peyi a. Yo deja konnen retou de Guy Philippe sou sèn politik peyi Dayiti Li te deja bay anpil tèt chaje nan tèt yo paske yo panse retou misye pwal rann politik peyi a vin pi cho. Sa se les Ameriken menm ki deklare bagay sa e yo kore l avèk tèks sa ke w wè anba headline lan. Kisa ke l di? Guy Philippe ki te pran devan yon kou pou te jete Jean Bertrand Aristide an 2024 retounen nan yon peyi kote ke politik la li pa stab, apwè ke li te fin pase tout tan l nan prizon Ozetazini. Sa a, medam e mesye, deja montre yon endikasyon ke moun sa yo k ap pale de Guy Philippe te deja konnen, tekstyèlman, ke Guy Philippe gen yon posibilite li kapab montre an Ayiti pou l al leve yon mouvman ki pwal rann politik vin pi unstable oubyen ki pap stab an Ayiti. Sa bon sekrè. Pa egzanp, gen yon expert nan Ayiti, se mesye Jake Johnson ki ekri anpil anpil sou Ayiti. Menm liv li ekri sou Ayiti. Li gen youn kap soti le 30, map tann li la a. Yo te poze misye kesyon, piske l konn anpil bagay de Ayiti, yo mande l sa l panse de afè Guy Philippe sa a. Men sa misye te reponn. Li pale de sitiyasyon Guy Philippe la, ke yo ta rete an 2017. Apre sa misye di, Li vrèman difisil pou m ta bay yon espekilasyon de sa k pwal fèt. An palan de Guy Philippe, li pa konnen. Pa gen anyen l kapab di pou l te kapab bay yon vrè asèsman de sa ke l panse kapab fèt ann Ayiti lòske Guy Philippe ta retounen nan peyi Dayiti. Fò m fè n konnen ke misye Jakes Johnson se yon ekspè nan sant ekonomi nan Washington DC. Misye li menm li toujou pale de bagay k ap pase ann Ayiti. E yo te poze misye kesyon sa yo de Guy Philippe e se konsa ke l te reponn. Misye Johnson te kontinye pou l di konsa. Natirèlman, lòske n gade istwa e pase e koneksyon politik e anbisyon Guy Philippe, nou kapab espere ke misye li pral genyen enfliyans nan politik sitiyasyon nan peyi Dayiti. Èske n konprann pou nou wè kijan ke yo mete l? Sa se Mon Ameriken k ap pale. Donk li difisil pou vrèman pou nou ta di ki lès Etazini pa espere sa k pral fèt la a. Yo konnen enfliyans li, yo konnen koneksyon politik li, donk yo deklare natirèlman akoz de istwa pase misye, koneksyon ke l genyen nan politik la e anbisyon li tou, ou kapab espere ke li pwal genyen enfliyans nan sitiyasyon politik nan peyi a. Men, sa k pral rive, ki o kòman anbisyon an li menm li pral materyalize, si n ta vle di li konsa, mwen pa konnen e m pa menm konnen èske l ap rete nan prizon ann Ayiti oubyen non. Sa a, se deklarasyon Lèzetazini oubyen. Jake Johnson ki se yon otorite ki konprann sa l ap di a, ki nan yon pozisyon pou l kapab fè opinyon sa ki di sa ke l di la a. Sa vle di medam e mesye, Guy Philippe li pa yon moun ke yo pat konnen petèt ki pral an Ayiti ki pral kòmanse yon mouvman nan peyi Dayiti. Pa egzanp, nou genyen James Foley anpil nan nou konnen l se yonn ki te osi yon anbasadè an Ayiti nan menm epòk kote ke koudeta sa te fèt sou Jean Bertrand Aristide, ebyen misye osi li menm tou li te pale. Li di ke mwen pa vrèman vre pwòch de sitiyasyon, alò kounye a poze misye kesyon, yo mande l kisa l panse de afè Guy Philippe sa a, li di ke mwen pa twò pwòch de sitiyasyon an pou m ta ba ou tout enfòmasyon yo. Men, Li sanble, selon mwen menm, se yon moman ki pa bon ditou. It is a bad time pou n al lage gazolin sou yon dife k ap monte. Ah! Sa vle di, James Follier bò kote pa l, lè l tande yo pral lage Guy Philippe ann Ayiti, li deklare, m pa kapab di twòp bagay sou li paske m pa gen tout evidans yo, men selon mwen menm, mwen panse se pa yon bagay ki, se pa yon bon ide ditou. It is a very bad time pou n al lage gazolin sou yon dife ki deja ap moute deja. Nou konnen kòm mwen di n deja Jim Foley se yonn ki te yon US anbasadè l an Ayiti de 2003 a 2005 e pandan moman sa a se lè sa a nou konnen Guy Philippe li menm Li te jete Jean-Bertrand Aristide. Yon lòt otorite, se Luis Moreno, li menm tou, ki te ann Ayiti de 2001 a 2004, li pral bay pwòp opinyon pa l tou sou sa ke l panse sou sitiyasyon ann Ayiti a. Li di, M pa kapab konprann pou yon moun ta panse kounye a la a, bagay sa a se yon bòn ide. Èske n tande, medam e mesye? Donk, ou wè, anpil moun ki genyen enfliyans sou politik Ozetazini e ki genyen yon rapò avèk Ayiti deklare lage Guy Philippe ann Ayiti, voye l nan peyi Dayiti, li pa yon bon bagay paske misye pral labouyi, misye pral transfòme, li pral souke sèn politik la nan peyi Dayiti. Donk, sa vle di, medam e mesye, si nou vle pran bagay sa yo ansanm, Yo gen yon ide de kisa Guy Philippe ta pral fè nan peyi Dayiti. Ou konprann? Misye deklare, a se Moreno, misye deklare li enkonpreyansiv pou nenpòt moun ta panse konnya la a se yon bòn ide pou nou ta lage Guy Philippe an Ayiti. E misye di, gade dènye fraz la medam se mesye, sa trè enpòtan, dènye fraz la, maybe There is something I don't know about Petèt, gen yon bagay ke m pa konnen. Sa vle di, petèt, gen yon sitiyasyon, gen yon plan nan tout bagay sa yo ke mwen, mwen pa konnen. Paske m pa wè kòman, nan moman sa a, pou yon moun ta fè yon bagay sa pou yo ta voye misye ann Ayiti. N ap pale de misye Luis Moreno Se li menm ki fè deklarasyon sa a. E misye pa t kanpe la toujou. Li pral kontinye pou l di pou ki sa ke l panse ke se yon move ide nan moman sa a, pandan ke politik peyi Dayiti tèt anba, pou nou ta lage Guy Philippe e voye l ann Ayiti. Men sa misye kontinye pou l di. Misye di ke, an palan de Guy Philippe, He still has influence. Misye toujou gen enfliyans nan peyi a. He still has guns Misye toujou gen guns, zam nan peyi a. He still has access to narco trafficking Misye di ke li toujou gen aksè a nakotik e trafiking. Sa se Moreno ki kontinye ap pale apre ke li fin di li panse ke li pa fè sans ditou. Li pa kapab konprann kòman ke pou yon peyi kòm Lèzetazini ta lage Guy Philippe pou voye l an Ayiti pandan ke yo konnen egzakteman ki enfliyans Guy Philippe genyen. Li di ke li enkonpreyansiv pou pou ta panse ke kounye la se yon bòn ide. Petèt gon bagay ke m pa konnen. E Msye Moreno kontinye pou l di, Sonje byen, Guy Philippe toujou gen enfliyans. Dezyèmman, Guy Philippe toujou gen zam, anpil zam. Twazyèmman, Guy Philippe toujou gen aksè a narcotic trafficking. Non sèlman sa tou, li di, li osi genyen entans aspirasyon politik e yon anbisyon. Guy Philippe pa yon moun vèbal vèbal konsa selon sa otorite sa yo deklare. Yo pa kwè ke Guy Philippe se yon moun pou otorite yo ta pran ala lejè. Guy Philippe genyen aspirasyon, Guy Philippe gen plan selon yo menm. Daprè yo menm, ki moun nan bon sans li ki te kapab lage Guy Philippe nan peyi Dayiti konsa? Sa vle di yo deja konnen kisa Guy Philippe li menm li pral fè. Men malgre tou medam e mesye, malgre tout rezonman sa yo, yo lèse Guy Philippe monte an Ayiti kanmenm. Bagay sa yo lè m tande yo medam e mesye, li fè m konprann ke se posib Guy Philippe sou yon bon chemen. Se posib. M ap di w poukisa. Nenpòt moun ke yo opoze, nenpòt moun ke yo opoze, moun sa a gen dwa bon pou nou. Nenpòt moun ke yo opoze, moun sa a gen dwa bon pou nou. Mwen di la pa konn grenn sèl, men daprè tout sa ke yo fè nan peyi Dayiti, daprè tout bagay ke yo eseye fè pou yo kraze sistèm nou lakay nou, pou yo detwi peyi nou, ansanm avèk nou, si yo opoze yon moun, moun sa ka bon pou peyi a. Sa trè enpòtan. An nou kontinye medam e mesye. Nou kapab wè sa ke yo di yo la medam e mesye. Sè ke daprè ou menm, Guy Philippe, li se yonn ki kapab chanje dinamik politik peyi a. Paske yo deja konnen resous Guy Philippe genyen. Se pa yon moun ki enkoni nan mond entènasyonal la. Se pa yonn ki enkoni Ozetazini. Yo konnen fanatik ke l genyen, yo konnen sipò ke l genyen, yo wè klima politik la kounye a la pa gen pèsòn nan peyi a ke pèp ayisyen kapab fè konfyans e Me Guy Philippe ki nan prizon, yo pral panse de Guy Philippe tankou se yon prizonye politik nan men enperyalis Dèzetazini. Se sa ke y ap panse. Yo konsidere Guy Philippe tankou Mandela yon seri de moun di. Li sot nan prizon, li pral pati ann Ayiti e l pral chanje dinamik peyi a. Men pou ki sa yo lèse l ale? Petèt yo lèse l ale paske legalman yo pa ka kenbe l ankò. Men sonje byen, se yon pli ke l pran. Se posib yo te ka kenbe l pou plis tan toujou. Men yo lèse Guy Philippe ale e y ap pale antre yo menm, yo di Gen lè gen yon bagay ke m pa konnen. Paske m pa ka wè kòman l posib pou ke moun sa yo nan Washington ki konnen ke Guy Philippe gen enfliyans, Guy Philippe gen zam, Guy Philippe gen aksè a dwòg toujou, li osi gen yon enspirasyon politik, li gen yon anbisyon, epi yo lèse l antre an Ayiti. Mesye Moreno kontinye pou l di, Guy Philippe vle se li menm ki pou chèf peyi Dayiti. Li ta vle kondwi peyi Dayiti e l ale pi lwen pou l di Guy Philippe vle devni yon diktatè pou peyi Dayiti. Nan tande byen medam e mesye. Guy Philippe ta vle devni yon diktatè nan peyi Dayiti se deklarasyon de youn nan otorite sa yo k ap pale Kòman ke li enposib, kòman yo wè poukisa Lèzetazini fè yon erè parèy. Daprè yo menm, se yon erè ke li ye. Yo konnen ki anbisyon.